Map salye ou menm ki gen chans pou kapab gade video sa sou chanel youtube Bawseyo. E byen avan ke nou ba ou enfòmasyon sou chanèl la, jodi a nou pral pale ou de Kowonaviris la kote ke li menase yon twazyèm twazyèm gè mondyal. Kote ke daprè spesyalis yo, si ke nèg yo pa gentan rezoud pwoblèm nan, nan jou kap vini yo, lap vin tounen yon gè, twazyèm gè mondyal. Byen avan nap voye respè bay HMP ki se Haitian Music Production map fon ti pale nou un peu de HMP kote ke ti mesye sa yo pral fè yon travay serye nan mizik ayisyèn nan kote ke Nou konnen ke gen yon kesyon de pati pri, si ke ou pa gen non, si ke ou pa soti nan kapital la, si ke ou pa soti nan yon vil pwovens ki gen non, ou pa ka pase. Se pou yonn nan rezon ki fè ke ti mesye sa yo, yo menm yo kreye HMP. ki se Haitian Music Production. M panse ke nan pwochèn e nan pwochen videyo ke nou pral sòti a, nou pral pale w plis ki sa ki HMP. Kounya la n ap rantre dirèkteman nan aktyalite ke nou konnen sa gen kèk jou depi ke y ap pale de Kowona, Kowona, Kowona viris. Se yon viris k ap ravaje mond lan. Se yon viris ki gen pase 2 mwa depwi ke lap fè aktyalite. M kapab di ke jiska prezan la, se yon viris ki ke pèsòn pa arive gen kontwòl li malgre gen anpil peyi. ki ap fè dè dekouvèt jis pou yo kapab diminye moun lakay pa yo men sa pa ka arive fèt e jan ke nou di l deja se ke genyen dè spesyalis nèg ki konnen ki di ke si ke gran peyi yo pa pran yon souf avèk bagay sa li pral. tounen yon gè ke nou kapab rele twazyèm gè mondyal. Byen avan ke nou kòmanse, n ap di w lave men w, pa bliye mete kach ne, epi sanitayzè, alkòl, toujou sèvi avèk yo. Kèlkeswa ou tande ke peyi a ouvri oubyen kote w ye a ouvri, men li pa bon. Paske lè te gen mwens moun ki te mouri a, ki te mouri yo, epi ki te enfekte, lè sa li menm yo te fèmen peyi a. Kounye a gen plis ka, se lè sa yo chwazi ouvri l. Pou mwen menm, jiska prezan n ap pale avè nou la, ke li poko janm ouvri pou mwen e l poko janm ap ouvri pou mwen toutan yo pa jwenn yon tretman avèk viris ki rele kowona. Mezanmi! Mwen di nou sa, m pa gen kostim pou m al nan antèman e m pa pral kriye. Se mèt kò ki veye kò. M ap toujou konseye w, pa pran lari san ke w pa gen kach ne, epi toujou lave men w selon aktivite w, detanzantan lave men w, toujou sèvi avèk sanitizer, alkòl. Alò mezanmi nou pral pale w dirèkteman kisa kap pase nan mond lan. Ke nou konnen ke daprè prezidan ameriken an son viris ki soti e lachin daprè prezidan ameriken an ki se Donald Trump Epi daprè prezidan chinwa a ki se Xi, misye di w ke se yon viris ki soti nan lame amerikèn ki te vini nan zòn kote l la ki vini avèk tout viris la yon fason ki vin koz peyi l te bonbade. Men aktyèlman la nou konnen ke an tèm de teknoloji ke la Chine te arive jere viris la. Kòman? Yo genyen de kamera, map rele l konsa, nan tout zòn kote ke kap kontwole chak moun. E yo genyen de aparèy ke yo mete kote ke depi ke yo genyen l, lap sone. oubyen sa li menm se yonn nan fason ki fè ke yo te arive kontwole viris la. Tankou nan lari yo gen kamera, depi yon moun sou bisiklèt, depi ke moun nan pa gen kach ne, polis gen tan fè entèvansyon l, li gen tan pran moun nan arete l. Epi tou nan chak biznis ki t ap fèt, kote ke moun yo parèt, Epi, depi ke yo gen viris la, epi l sone, oubyen l fè penk, penk, penk, epi yo gentan pran w, y al lopital avè w, y al chache tretman pou ou. E aktyèlman la, nou konnen ke di teknoloji, se di Lachin. E aktyèlman la, nèg yo fèk parèt avèk yon bagay ki te, ou pa bezwen lajan. Ou pa bezwen kanè bank nan men w, ou pa bezwen itilize telefòn pou achte nan nenpòt ti biznis oubyen gwo biznis Lachin. Kisa nèg yo fè? Alò depi ke ou parèt nan biznis lan, ou mete vizaj ou anfas kamera, y ap touche. E lè yo touche, kòb la prale dirèkteman Y ap pran kòb la sou kanè bank ou oubyen sou kat bank ou. Sa se yon bagay mezanmi humm! Ke nou konnen l deja, nou pa ka etone paske nou konnen Lachin se yonn nan peyi ki genyen yon teknoloji vrèman vrèman e trè trè trè trè trè zavanse. Se sa fè ke mwen menm m ap di nou menm an Ayiti, Nou ka fè meyè tou, men tou senpleman nou dwe pran prekosyon, nou dwe pran san nou tan ke nou kreye zizani, tan ke nou kreye e nou fè sa ki pa bon, an nou fè menm jan avèk Lachin, an nou devlope konesans nou nan bon chemen, nan bon bò a, jan ke yo di l la, epi pou nou kapab arive fè plis ke sa. Paske m konnen Ayisyen se yon pèp ki vrèman, vrèman, vrèman entèlijan. Epi, lòt bagay ke m ap di, epi lòt bagay ke m ap di ki vrèman enpòtan, se ke mwen vle ke pou ke nou konprann sa k ap fèt la la nan moman la. Nan moman la genyen yon gè ke nou kapab rele kote ke gè la li menm li pa fòseman se pran zam tire w ap wè tèl peyi ap tire pou sou tèl peyi. E pa sa sèlman ki gè paske si n ap remake ke nou kapab di ke pa egzanp nou konnen Itali se yonn nan peyi tou ki te gen kontwòl viris kowona a. se yon nan peyi ki te gen kontwòl li. Te gen pandan 2 3 jou pat janm gen pat gen menm yon grenn moun yo pat jwenn ki te genyen l. Ou konprann ki rete ratrape la li menm se yon bè yon bon rale mye ke l te ye pou Itali. E menm lè sa tout moun te kontan tap felisite yo di ke bon Itali gen kontwòl la. Sou katriyèm, senkyèm jou, nou tande ke Itali gen yon pakèt moun ki enfekte. Menm jan tou avèk Lachin. E aktyèman la, vin gen yon gwo pwoblèm. Pwoblèm nan ki kote ke l ye, sitou Lawousi. E nou konnen ke depi nou di Lawousi, nou mèt panse avèk Vladimir Putin. Kote ke gen yon gwo bagay k ap pase nan moman la. E misye di ke Li santi ke nèg yo blese l. Li di nèg yo blese l e li menm depi san soti deyò fò l chache konnen kiyès ki blese l la. Paske aktyèman la map pale avè nou la, La Rousi se dezyèm peyi ki gen plis ka. Se aprè Etazini nan moman la se La Rousi ki gen plis moun ki genyen kowonaviris. E misye di non mesye l pa serye mesye. Li pa serye. E nou konnen ke Vladimir Poutine te di ke, li te di ke lè Ameriken ap di ke se la Chine, la Chine ap di se Ameriken. Kote ke li te di ke ni la Chine, ni Ameriken, 2 peyi sa yo ta ta sipoze e nou ta sipoze rele yo la jistis kont krim kap fèt la la a. Paske misye pou li menm, se yon krim li ye. Paske lè moun ap plede tonbe. e yon moman ou tande ke Etazini gen yon pakèt moun, yon moman ou tande la Chin gen yon pakèt moun, e yonn ap di se lòt. E la Russie menm di ke nan moman la, yo blese l. E l pral chache konnen ki peyi k blese l, e lè sa, y ap resi konnen kiyès ki Vladimir Putin nan. Humm! Bagay yo dwòl! E l di w y ap resi konnen kiyès ki Vladimir Poutine nan, e tout lè yo t ap pale de Vladimir Poutine, yo pa t janm konnen l. Se apre ankèt li, lè sa li menm, n ap arive konnen kiyès ki li menm nan. E nou konnen ke depi yo di Vladimir Poutine nan mond lan, sa vle di yon pakèt bagay. Men li di ke yo pa t janm konnen, li pa t sifi. E li di ke nan ankèt ke l pral mennen an, l ap jwenn yon solisyon. E nou konnen ke E pandan plizyè ane, Vladimir Putin se yonn nan moun ki t ap travay nan kò sekrè. Sa vle di ki nan espas pa l la, tou sa k ap pase, se yonn nan moun ki toujou konnen sa k ap pase nan kèlkeswa peyi l ye a. Paske l t ap travay nan yonn nan pi gwo kò sekrè ki egziste a nan mond lan. Kèlkeswa kote bagay la pase a, misye se yon nèg ki vrèman vrèman fò, vrèman entèlijan. e li di ke l ap pote rezilta a bay mond lan, e lè l jwenn rezilta a li menm, li genyen atak pa l, li gen afè pa l. Sa a se yon bagay ki tris, se yon bagay ki tris, e pa nan jounen jodi a la ke Larisi genyen 282 mil 917 ka, sa a sè di. E si nou raple nou nan kòmansman lè ke te gen ti tole, yo te di ke bon se la Chin, apre li te travèse bay Itali, apre sa li te pran la Frans, lè sa li menm se kèk grenn ka ke yo te konn sove, ke yo te konn jwenn, e la Russie se kèk grenn moun ki te konn genyen l, an Russe. E lè sa li menm sa l te fè, l te pran moun sa yo, l te izole l byen lwen, yon fason pou moun sa yo pa t kontamine rès moun ki nan peyi l la. Men aktyèlman la, li vin remake ke a presyon, kote ke gen yon pakèt moun kap, ki vin pran maladi sa, la misye yon ti jan enkyè. Li enkyè epi l fache. Li di ke non mesye, se pa serye. Se pa serye mesye. On sèl bagay, nan jou k ap vini yo, n ap konnen kiyès ke mwen ye, kiyès ki Vladimir Poutine. Lòt sa ki enpòtan ke m ap di nou menm an Ayiti, ke m vle pou nou entèlijan, ou menm k ap gade videyo sa, pataje l. Pataje videyo sa bay zanmi w, fanmi w, kèlkeswa peyi li ye a, li enpòtan pou l konnen sa k ap di a la. Paske, kisa nèg yo fè? E nou ka remake ke nan moman kowona sa a kote ke Ameriken, Etazini, yo vini yon bagay y ap depòte moun. Se moman korona sa yo te toujou fèl se vre men se pa nan moman sa paske gen twòp bagay yo gen twòp bagay pou yo regle dayè gen yon pakèt moun ozetazini aktyèlman la nan ap pale a la ki pa ka peye bil yo k ap mal fonksyone k ap mal viv men pandan y ap mal fonksyone y ap mal viv la se pa moman sa pou nèg yo panse pou y ap depòte ayisyen. E eske se yon jalouzi ki fè ke nèg yo ap depòte ayisyen paske yo wè ke nou menm an Ayiti swadizan ke yo di gen kèk ka men daprè gouvèneman dominiken an plis prezidan Donald Trump yo pa kwè nan tout nan ka ke ayisyen di ki genyen an. E eske se pa yon jalouzi ki monte nèg yo ki vin fè ke Yo komanse ap depote moun e sitou lè yap depote moun sa yo se son de moun ki enfekte gen yon pakèt moun ladan yo ki enfekte e yo konnen ke depi moun nan enfekte depil pase nan yon zòn bwoup li gen chans poul bay yon pakèt moun li ou konprann se poutèt sa fò nou trè trè entèlijan pa neglije lavi lavi pa nou m toujou dil gen de milyon. dola, dè bilyon oubyen dè trilyon de dola nan mond lan. Si ke ou gen yon fòtin nan men w, ou pèdi l, ou ka ratrape l. Kèlkeswa sa ke w posede a, depi w pèdi l, ou ka ratrape l. Men lavi a li menm, depi w pèdi l, ou pèdi l nèt. E m vle ke pou nou entèlijan. Fòk nou entèlijan paske kisa pou nou fè? Si ke ou pa pwoteje vi paw, pa gon moun kap pwoteje l pou ou. Se sak fè ke m vle pou nou entèlijan, ede tèt nou, ede tèt nou. Pa di ke kelkeswa li vrè ou byen non. Tankou le ka pou moun ki an Ayiti yo, kit genyen vre, pa genyen, nou menm toujou fè menm bagay la. Lè ke nou nan lari, toujou mete. Kach ne, Lave men nou de tanzantan selon aktivite nou, si nou ka lave l 20 fwa menm lave l, epi itilize sanitayzè oubyen alkòl oubyen kleren tou, sa depan de sa ke nou genyen an, sa depan de posiblite nou, toujou itilize bagay sa yo, yon fason nou menm n ap pwoteje tèt nou kont sa ke yo di a k ap vini an nou menm pou nou pa genyen l, epi ke si se ti te nou ka bwè. Si se ti te ke nou ka bwè, bwè ti te nou. Ti jenjanm nou, pa neglija ti jenjanm, ti asosi, ti kase sèk. Ou konprann? E m konnen ke nou menm Ayisyen nou gon pakèt fèy ke nou konnen pi mye e pi byen pase m. Itilize yo. Paske m vle pou nou entèlijan. Ou konprann? Paske nan moman sa ke yo chwazi fè depòtasyon an, se yon sòt de jalouzi li ye. Paske yo menm se gran peyi yo ye. Yo gen yon pakèt moun k ap plede mouri. E peyi sa yo, sitou Etazini, pou yon grenn ameriken l pa kyè pou l kraze yon peyi. Jis pou l ka sove yon grenn pèp li. Alò pou l wè ke nou menm ti peyi, ke nou pa genyen anpil ka, pou m pa di ke nou pa gen pyès ka menm. Epi pou l t ap gade nou konsa. Se nòmal pou l voye l ba nou. Se mechan yo ye. Paske m ap di nou sa, lè a rive. Nan moman sa la, m kapab di ke se lè a ki rive. Ayisyen pran konsyans de Ayiti. Pou Ayisyen konnen ke Ayisyen parèy yo. Se frè nou ye, gen yon pakèt bagay ke nou kapab fè si ke nou vle. Paske nou rive nan yon tan la mezanmi, nou wè ke sa ke nou pat konn wè se li nou vin wè. Ou konprann? Sa ke nou pat konn wè se li nou vin wè. Kote ke nap viv nan yon mond ki ke m kapab di ke misyon an fini. Alò, m ap kontinye di nou ke dapre spesyalis yo di ke li ka vin tounen yon gè mondyal. Sa k fè sa? Se paske yo vin sispèk gen yon men kache nan bagay la. Kote ke si peyi m bonbade kounye a, m fè yon jan, paske bagay la e nan lè la l ye, mwen fè yon jan, m voye enpe ba ou. Ou konprann? E menm yo arive di, paske mwen menm pèsonèlman, dapre sa m kapab di mwen menm, Son bagay m konnen ke pandemik lan se lè ke yon maladi oubyen yon viris oubyen kelkeswa sa l ye a lè ke li atake e plizyè peyi a la fwa ou konprann m ka konprann sa men bagay la li li nan tout mond lan li nan tout mond lan e non sèlman nan tout mond lan li a vitès nan tout mond lan. e pa gon solisyon pou li e detanzantan fòl ta febli detanzantan fòk li ta febli nou pa wè ke li pa febli ou konprann li pa febli se ogmante lap ogmante si jodia la si jodia la ok li nan peyi sa. Ok yo rele ok ok tel peyi tel peyi li rale souf aprè yon ti tan ou tande boo bon li ogmante ankò mezanmi e si ke daprè spesyalis yo si bagay la ret konsa pral gen kouri. Kote ke bagay la pral vin deklanche avèk yon gè mondyal, kote ke nèg yo pral oblije rale zam. Nèg yo pral oblije rale zam. Paske si tout fwa ke moun yo ap pèdi moun konsa, yo pral oblije rale zam. Antouka, m ap di nou, nou menm ki sou chanèl sa a, li enpòtan pou nou kapab enfòme. E nan moman la, nou konnen ke Etazini ouvè. restoran yo te ouvri oubyen e lòt biznis yo te ouvri a 25 pousan, demen lendi a la a y ap ouvri a 50 pousan, epi nan 8 jou ankò yo pral ouvri 100 pousan. Nou menm toujou gade menm sekirite tèt nou, pwoteje tèt nou, se ke kit l ouvri oubyen l pa ouvri a 100 pousan oubyen kèlkeswa nou menm pou nou menm li poko janm ouvri, toujou pwoteje tèt nou. Paske se kounya moun pral mouri e se lè yo wè valè moun ap mouri se lè sa nèg yo pral oblije rale zam, yonn pral eseye tire sou lòt, bwa pral mare sitou nou konnen ke Lachin ap pale di, ap voye to ya moute e l dou li bezwen gen kontwòl mond lan. Etazini li menm nou konnen Prezidan Donald Trump chak kesyon yo poze l de maladi a li di ke pa pale m de kowona. Chak kesyon ke nou gen pou mwen pou korona al mande la chine li. Paske se yo menm menm ki kreye maladi sa nan mond lan e pa gen moun ki ka bay eksplikasyon de li se yo menm. Sa a li menm te fè chinwa yo vekse e yo di ke. Misye son nèg ki fou li ye. On sèl bagay, y ap tann misye e nou konnen ke prezidan ameriken an, Donald Trump, l ap prepare eleksyon l tou. E se sa fè ke l ap degaje l la pou l bay moun yo ti tyotyo a, sa ke anpil Ayisyen t ap tann pandan lè k ap viv Etazini yo, sitou pou moun ki pa t konn fè lajan. Paske 1200 dola li avantaj pou moun ki pa t fè lajan men gen de travay ou ye ou pèdi. Ou konprann? So, se sa k fè ke e lavi a e konsa l ye. Li bon pou yon pou yon moun yon bò, li pa bon pou lòt bò a. Enben se konsa lavi a ye. Se sa k fè ke nou di ke kanmenm li bon, li bon pou Ayisyen. Malgre ke nou konnen tou, m ap pwofite di sa, gen yon pakèt Ayisyen ki viktim. Sitou nan New York, pakèt Ayisyen mouri, e si ke nou pa janm tande yon moun nan moman sa, nou mèt panse ke avèk Kowona, paske gen yon pakèt moun ki mouri New York nan Kowona. Alò, nou jan ke nou konnen l deja, si ke w potko abòne, se abòne ak chanèl YouTube Babarcio a, chanèl k ap enfòme w, k ap pote nouvèl pou ou a.